Bonjou Bonjou tout moun Kounye a mwen India an End M pa konn kijan w di India an kreyòl But mwen Dharamshala Mwen vin la pou yon conference Yon conference pou C-learning C-learning se Social, Emotional, Ethical Learning Yon pwogram ki moutre timoun etik Ethics Kijan pou yo gen konpasyon Kijan pou yo antrene atansyon yo Ou konnen si yon moun pa gen atansyon e konsa ou detri vi ou so e komsi edikasyon de kè pa jis edikasyon de tèt and so mwen vin la paske tout peyi nan mond lan kap implement si learning pa egzanp Brazil Japan Korea Myanmar Etazini gen yon pil diferan lekòl nan mond lan kap implement pwogram sa but pwogram sa poko rive Ayiti so. M vin la pou mwen mande kesyon de Ayiti, kijan li te ka posib pou nou implement pwogram sa, kijan nou ka jwenn funding. Mwen vrèman eksite pou sa paske like pwogram sa tèlman bèl, li choke m ke li poko egziste Ayiti, especially paske m panse Ayiti t ap benefit anpil pou pwogram sa. Lè nou panse de pwoblèm ki Ayiti yo, pa egzanp pwoblèm bandi, pwoblèm sikirite, moun k ap kòz pwoblèm sa yo on fwa yo te yon timoun and lè yo te timoun lan yo pa t gen yon opportunity pou yo jwenn sa yo bezwen an and e sa k fè yo vin jan yo ye kounye a so imajine si pwogram sa te ka antre nan tout lekòl Ayiti and sa m renmen de C-learning e pa jis on bagay ou di timoun lan Korikilam lan fully develop yo pran 30 an Plis ke 30 an yap develope program sa. So koman si w son educator ou ka appreciate ke tout leson yo deja ekri. Gen 4 diferan textbook, 35 lekol, 35 leson chak textbook. So si w ta renmen implement li, tout bagay la li bel, li fè kèm kontan. So mwen eksite pou conference sa, map gen opportunity pou mwen meet avèk anpil diferan peyi. An septanm nap fon. Training pou yon group, m panse deja gen 50 moun ayisyen ki sign up pou training sa. Nan training lan ap online, nan pou different uh, moun ki te enterese, nan komanse ede nou avèk process pou n implement program sa Haiti. Li telman, la bèl, n panse lòt ane tou, paske chak ane yo fè conference sa, India. Li ta bèl anpil pou yon group ayisyen te ka vini pou nou represent Haiti. And I'm really really excited and looking forward to like Sea Learning in Haiti and ou konnen mwen tap fè yon journey 100 jou poste chak jou sou YouTube. Sou 100 jou an fini, m panse nou gen 11 jou rete nan challenge la and apre sa of course fòm focus sou sa map fè la. Map fè conference lan 4 jou apre sa map fè yon retreat. Gen ti tan pou mwen reflechi ki sa ki next pou nouvo chapit sa nan vi mwen. So, merci anpil really tout moun ki la and si w te interested nan program C-Learning lan, um, m ap mete yon link, yes, thank you so much, m ap mete yon link nan description box lan pou ou pou ka sign up pou training lan, tout bagay gratis and. Sa son lòt bagay ki choke m tou. Pwogram la yo develope l an End, India, but yo fè collaboration avèk moun in the West. Pa egzanp, neuroscientist, psychology, psychiatrist. So se pa yon bagay like, it's not a small thing. It's a big thing. And of course gen anpil diferan pwogram konsa. And kòm yon moun ki son educator, M pa wè gen yon comparison between pwogram sa a avèk lòt pwogram social emotional learning yo. And so si w ta enterese nan training lan tou, m ap mete link lan pou ou nan description lan. Um, Emory University se university Etazini ki adopte pwogram lan pou yo share li, but e pa la pwogram lan fèt. So m te choke lè m wè ke y ap bay training lan gratis Emory University, paske yo konnen Emory University Se youn nan top university nan America pou medsin, pou mental health. So m sonje lè m te fèt fè training lan, m t ap tann on bill paske m kwè university sa 50 thousand dollars pou on ane. So m panse like wow, so m vin konprann ke moun an End, India, pa egzanp His Holiness te t ale lama, Monks yo ki la ki ede develope pwogram sa yo di w non, sa son bagay ki sipoze access pou mond lan e pa jis moun ki gen kòb ki ta sipoze gen dwa pou yo access sa so kounye a li toujou gratis Emory pou fè training lan m pa konnen si l toujou ap konsa but sa son bon opportunity um, so pou moun ki interested nan pwogram sa gen 3 pa premye pa se si one on one Sa son self pace journey ou jis fon on account and ou fè 7 module fè 2 zèd tan ou pa bezwen chita la pou 2 zèd tan ou ka fèl at your own pace excuse me dezyèm pa rele getting started with C learning sa live on live 3 pati training and pou training sa son moun ki deja Gon certification pa egzanp men menm ki pale lang ou an ki ka bay training la pou ou. So an septanm map fè training sa pou yon gwoup ayisyen. Deja gen plis ke 50 moun ki register pou training la. So sou sa ta renmen join tou, ou ka join. Twazyèm pa, ou fèl at Emory University. Ke m prè Kòy paske on ane, on fwa pa mwa ou meet online so nenpòt kote ou ye nan mond lan, menm si w Ayiti ou ka join training sa. Lè w fini avèk training la, ou ka kòmanse bay training pou adults, pa egzanp wal nan lekòl Ayiti wè training and train teacher yo pou yo ka implement si learning, ou ka implement li avèk timoun ou, ou ka implement li. nan fanmiw e pa jis yon pwogram pou lekòl pou timoun sèlman but sa mwen reyalize de sig learning nan m kòmanse training lan mwen wè waww m panse training la te pou pou timoun yo but mwen wè li pou mwen tou poum aprann kijan poum jere emosyon mwen poum aprann kijan poum gen konpasyon pou tèt mwen poum aprann kijan poum gen konpasyon pou lòt moun poum aprann kijan poum like jwenn valè nan vi an, pou m ka fè yon bagay ki pa jis pou pou mwen, but pou mond lan. Tout bagay sa, sa yo nou aprann nan, nan pwogram Sea Learning lan. Mwen vreman panse ke nan few years pwogram sa ap chanje mond lan. E pa jis an few years, menm kounya. Like nou komanse implement pwogram sa Bali. E nou konnen gen de fwa ou wè yon bagay sou yon papye, li bèl sou papye, men lè ou komanse pataje l, li pa gen menm effect lan. Nou choke. Sa program sa fè pou ti moun yo, pou community an Bali. So nou vreman excited pou nou wè jan program sa ap mache Ayiti. So please si sa pa la avan, m konnen m pa bay anpil enfomasyon, m ap mwen ti jan okipe. A 2 zè jodi a conference lan komanse.

Jis on fwa m fè on video and then on ti dam ki rele Widza li comment sou video an and li di m li se on teacher li pa tap pale de C-learning but mwen wè ke li te on teacher and m jis gen on ide like ok banm pale avèk Widza so Widza vin konekte m avèk on mesye ki rele Mesye Noel ki vrèman fò nan edikasyon ki konekte avèk anpil moun nan domèn edikasyon Ayiti, li gentan jwenn yon gwoup 50 moun ki enterese nan pwogram lan. E kòm si, like, ou konnen, lè w pa sipoze fè yon bagay, santi kwè li difisil pou fè bagay lan. Like, fò w fòse moun. M jis, nou pa menm fè anpil bagay. M t ap panse, like, kòman moun ki leve Etazini. Kreyòl mwen pa vrèman fò, ou wè map kounye a leve nan ti jan meye a, map fè efò. M pa gen koneksyon avèk lekòl Ayiti kounye a. Of course m te gen rèv pou pwogram sa rive Ayiti but m pat vrèman imajine ki jan. So pou m wè ke sa pral posib a byento, sa choke m but li vrèman li fè m kontan tou. So ou pa jis bezwen nan domèn edikasyon by the way. pou patisipe nan pwogram sa menm si ou travay avèk jèn si ou travay avèk timoun si ou ta renmen m pa konn kijan m ka eksplike w jan sa on gwo opportunity pou on moun ayisyen ka etidye Emory University and then yo ba w on certificate ki soti nan lekòl sa it's ou pa bezwen etazini ou ka study online So depiw gen koneksyon avèk entènèt lan sa ap posib so please si w entèrese si sa pale avèw ou ta renmen pataje pwogram sa Ayiti ou ta renmen jwenn yon edikasyon Emory University ou ta renmen konekte avèk moun ki yeah yo pap jis viv pou tèt yo but yap wè kijan nou ka spread more compassion plis konpasyon nan mond lan please ou ka use link lan nan description box lan pou sign up. Direksyon nou wè mond lan prale an, gen de fwa nou gade sou social media and online, nou pa vrèman wè bon direksyon li prale. And sa mwen panse ki jan nou ka chanje direksyon mond lan prale an, se travay avèk jèn, travay avèk timoun. Gen de fwa granmoun, granmoun kòm mwen menm avèk avè'w, nou ka chanje of course, but sometimes gen de fwa li yon ti jan pi difisil pou nou chanje. Paske nou deside jan bagay yo ye deja. But lè nou panse de kisa mond lan ka ye 10 zan de sa, 15 an, 10 years from now, 15 years from now, e moun ki jèn yo, ti moun yo ki pral politician, ti moun yo kap vin prezidan, ti moun yo kap al gen pouvwa nan mond lan, lè sa nap gran moun, right? So nou bezwen moun ki gen pouvwa nan positions of power, nou bezwen the new generation pou yo gen konpasyon. Sa vrèman enpòtan. Si yo gen konpasyon, yo ka fè desizyon ki ka vrèman allow the world to become a better place for all of us. So, I'm excited. Uh, mwen pa konnen si mwen ka fè anpil video kom uh, lè mwen la, paske konnen conference lan all day. Nou komanse maten jiska night time. Diferan topic, diferan guest, nap gon opportunity pou nou meet avèk His Holiness the Dalai Lama, N ap gen opportunity pou nou pale avèk diferan affiliate yo ki gentan fè success avèk pwogram la. So, m pap vreman gen opportunity pou mwen film, of course, jan m ka film lè mwen pale an, but fè w konnen m ap panse avè w, mwen la. M pap ka reponn comment yo vit jan m konn reponn yo an, but of course, kou m gen yon tan, kou m gen yon ti WiFi,

Tou, se, m pa konnen si yo deja tradui l an anglè, self-paced training lan. Sorry, si yo deja tradui l an fransè. But pou moun ki pa pale fransè, ou pa pale anglè, ou pa bezwen kete, ou ka jis ale directly nan training an septanm lan ke m ap fè live. 3 pati, n ap fè l 3 samdi, back to back. and then lè w fin avèk training sa n ap ede w pou aplike directly Emory University pou ka fè training lan la sa se yon bèl bagay sa ap yon gwo bagay pou Ayiti like So I'm very excited and I'm really looking forward to uh, the people who will be part of this journey with us. So a bientôt. Um, m kwè yè, m te poste yon video pou moutro jan vibe la ye India. Se yon bagay extraordinary and this is the Himalayan mountains sa se yon very special experience so lè conference la fini m ap eseye fè film pou ou tou epi m tou manje bagay nenpòt bagay ou ka di m tou kisa ou ta renmen wè India e m ap fè sa pou ou orevwa.